Lè w gen yon pati nan kò w ki anfle, li ka pye w, li ka men w, li ka vant ou, li ka poumon w, li ka sèvo w, li ka cheviy ou, li ka nenpòt kote. Men lè sa, medsen yo rele l edèm oubyen edema. E lè se likid sèlman ki anfle pati sa yo. Depi se likid oubyen ekstra dlo ki nan kò, ki nan pati sa yo, lè sa a, medsen rele li edèm oubyen edema. Ebyen, kilè tou li danje pou ou? Kilè ou sipoze enkyete? Ebyen nou pral pale sou tout bagay sa yo, ann chita pou nou fon ti pale ansanm. Rapid nou pap pran anpil tan, ou pral konprann tout sak gen nan sa ki rele edema. Ann pati. Kisa edema a ye menm? Se lè yon pati nan kò a gonfle, oubyen n te ka di anfle, akoz de twòp likid ki akimile ladann. Kote likid sa yo soti? Likid sa yo soti nan veso san an ki al kole nan tisi yo. Edema a se pa grès ni se pa lè ki nan pati sa yo ki anfle a. Se tou senpleman dlo oubyen likid ki al akimile kote yo pa t dwe ye nan tisi yo. Li ka parèt nan pye, chevi, janm, men, Figi, vant, poumon, oswa sèvo, depan de ki kote likid la rasanble. Medsen yo itilize mo oedema oubyen edema. Pou nenpòt kalite anfle ki soti nan likid, yo itilize oedema oubyen edema pou fòm anfle sa yo. Kounya, ki koz menm ki bay edèm? Si w rete chita oubyen w kanpe pandan twò lontan san w pa bouje, sa se youn nan koz yo. Sitou nan chalè, sa ka koz pye w ak chevi w anfle. sa se youn nan koz. Lòt koz ki ka pèmèt ke ou gen edèm ankò se manje twòp sèl ki se sodyòm, sèl la pèmèt kò a kenbe plis dlo e lè sa ka ba w anfle nan pye tou avèk nenpòt lòt kote nan kò a. Gen maladi ren tou, maladi kè, maladi fwa. Tout sa yo ka. Sa lakòz ke kò a pa jere dlo a avèk sèl byen epi sa vin bay gwo edèm, souvan nan pye, men, avèk bò je w moun nan. Pwoblèm venn ka fè sa tou, e answit pwoblèm lenfatik oubyen efè segondè kèk medikaman tou. Tankou si w ap pran grenn pou tansyon, sa ka gen yon efè segondè tou, oubyen grenn planil, planin nan grenn pou planin nan tou sa on lòt sa ankò ka koz efè segondè ki ka koz edèm tou chak fwa map di edèm nan sa vle di ke se pwoblèm enflamasyon nan nenpòt kote nan kò a kounya ki fòm edèm ki pi koni oubyen nou te ka di pi frekan nou konnen yo. Gen edèm periferik ki se anfle nan pye chevi men, bra eksetera. Genyen edèm poumon, ki se edema pilmonè, sa vle di likid nan poumon, moun ki gen difikilte pou respire akoz de dlo ki gen nan poumon an. Ka sa li menm li trè ijan paske se nan poumon an li ye. Se yon ijans medikal. Gen edèm nan sèvo a tou ki se yon edema serebral. Gen edema serebral la li menm, lè sa a se edèm nan sèvo a. Lè sa a dlo a li menm oubyen likid la se nan sèvo a li ye. Li menm li bay gwo tèt fè mal, li bay vètij, chanjman konpòteman, lè sa sa ankò son lòt ijans paske sèvo a oubyen poumon an 2 pati sa yo, 2 edèm sa yo se 2 edèm ki trè ijan, yo menm se ka emèjènsi yo ye. Genyen tou lenfedema, se anfle ki soti nan blokaj sistèm lenfatik la. Souvan nan yon bra oubyen nan yon janm. Li konn dire trè lontan li menm. Kounye a, kilè ou dwe enkyete lè ou genyen edema, ki se yon enflamasyon nan kò a? Lè ou dwe enkyete se lè ou genyen souf kout, doulè nan pwatrin ou, lè anfle a moute trè vit oubyen lè ou gen tèt vire, oubyen lè ou gen gwo tèt fè mal. Sa yo se sinyal ki di ke ou sipoze ale rapid wè doktè, paske la se trè ijan, se lè sa ou dwe enkyete, lè ou gen jan de sentom sa yo. Si ou remake pye ou, chevi ou toujou anfle, sitou nan maten lè ou leve. Si ou remake gen mak ki rete sou po ou, tankou yon eponj lè w peze yon kote nan kote ki anfle a, ou wè li pa tounen rapid kòmsi ou retire men w wè mak la toujou rete pouf tankou lè w fwe men w anndan yon eponj epi w wè mak la rete. Lè sa li ka yon pwoblèm ren, li ka yon pwoblèm kè oubyen li ka yon pwoblèm venn tou. Li trè ijan fò w kontakte doktè. Remèd ke w ka fè lakay ou oubyen sa w ka fè lakay ou pou ede w diminye edèm nan ki se enflamasyon yo. Tankou ou ka mete pye a pi wo pase kè a plizyè fwa pa jou, petèt 10 a 15 minit oubyen 30 minit tou, mete l plase pye a ki anfle a pi wo ke kè a yon fason pou l ka tounen dlo yo nan kò a, lè sa li ka ede evakiye dlo a nan pye a pou l ale nan kò a back. Evite manje chips, redwi nan sèl wap pran oubyen diminye l nèt nèt nèt. Bwè 10 a 8 vè dlo pa jou, sa yo ka ede evakye dlo ki anplis nan kò a. Evite rete chita pou twò lontan, evite kanpe sou pye w twò lontan, mache, si w gen bisiklèt, pedale bisiklèt pou yon bon ti tan pandan jounen an, petèt 40 minit, 35 minit, epi fè ti mache ale tounen, si w pap fè anyen, Al mache menm jan avèk moun ou wè k ap mache chen yo, menm si w pa gen chen, al mache fè yon devi wonn nan katye a, retounen lakay ou. Sa yo, y ap ede paske toutotan gen egzèsis kò ap fè egzèsis e toutotan tou sa ap evite akimile likid oubyen dlo nan kò a. Bon, m pa pral prese kou medikaman men yon sèl bagay m ap di w, toujou ale wè doktè w. Tout sa m sot di yo la se yon fason pou soulaje men se pa pou trete yo. Se doktè sèlman ki ka trete jan de maladi sa yo men gen bagay ke w ka fè jan m di w lan pou evite twòp dlo akimile nan kò w men se pa trete l ap trete w. E de tout fason m ap mete fen ak videyo a m panse n ap tounen pou yon lòt videyo trè byento. Pa bliye toujou pataje e fè kòmantè pou nou ka fè plis videyo pou ou. Babay.